Medam se mesye m gen yon odyo la ki vin jwenn mwen kote Jeff Kanaran voye bay ti mesye viv ansanm yo e gen yon solda ki mete odyo a nan lari e Jeff Kanaran nan moman nap pale la te la l pa la ankò nou pral gen detay nou pral gen enfòmasyon andedan video de fòmasyon sa nou konnen depi enfòmasyon an tonbe a la minit ke l tonbe nap pote l ba ou nan bon ti mamit map raple nou medam se mesye te gen gwo goumen ant Jeff Kanaran lanmò sanjou epi chen mechan an. Ebyen nan kad goumen sa a, ebyen nou jwenn solisyon an, youn nan gwo chèf gang pisan nan Kanaran tonbe. Rete la, m pral pote detay, m pral pote enfòmasyon, men jis avan an tande sa n ap tounen. Mezanmi bagay la dejenere nan minit nap pale la, laplèn pran dife Timoun kou granmoun ap kouri sou kadav, se gwo batay kout bal ki genyen nan Pyè 6. Daprè enfòmasyon nou pral pataje avèk ou, se chèf gang Jeff Kanaran ki pran zam, Lanmò San Jou avèk Chen Mechan ki pran zam e deside deklannche lagè ak bandi Pyè 6. Batay sa a deja touye divès bandi, kadav nèg yo rete atè, popilasyon Laplèn nan ki pa ka sipòte ak lapli kout bal sa yo, oblije nan kouri ap kriye rele anmwe paske sa k gen la a depase yo.

Fòk chak moun ki la konprann ki sa k ap pase nan laplèn, ki sa bagay la ye egzakteman, pou ki sa tout kouri sa, pou ki sa tout kout bal sa yo e divès kadav ki aliyen atè nan laplèn, ki sa bagay la ye egzakteman. Si moun yo ap gade sou ekran, yo kapab konstate se moun yo k ap kouri, touye tèt yo, pete kouri, rele anmwe, eksetera. Donk Ti John. Li enpòtan pou nou balanse e di ak entènot yo kisa bagay la ye egzakteman mon frè. Poukisa lanmò san jou, poukisa Jeff Kanaran avèk Chen Mechan, ebyen nèg sa yo deside pran zam pou yo kraze laplèn, mete dife etc. Kisa bagay la ye ee Ti Jhonn? Mwen salye w pdg, mwen salye tout zanmi entènot djakout nouvèl yo, enben sitiyasyon an kontinye rete trè konplike o nivo de rantre nò kapital la pi presizeman nan laplèn kote ke nou konnen nou pratikman pati pou 4 semèn depi ke genyen yon batay sanglan ki deklannche o nivo de laplèn pi presizeman nan zòn pyè 6 nan zòn Duval, Divivye, tout wout nèf, enben sitiyasyon li menm li ekstrèmeman konplike. Enben se ta yon batay ki ta pral kòmanse pi leje kote ke enben mesye piyèsis yo enben ta pral touye yon chèf gang pou Jeff Canaran e chèf gang sa te baze li nan vilaj La Renesans ki twouve li nan zòn Plèn nan. Enben se aprè lanmò chèf gang sa ke enben Jeff kanaran melanje avèk chen mechan enben mesye yo ta pral deside pou yo kapab enben kraze baz psx la men aprè plizyè jou yo te gentan fè ap batay yo te finalman pran yon poz e malerezman batay la ta pral retounen e li ta pral retounen sou yon lòt fòm bdg e ta pral gen lòt objektif ki fikse nan kad batay sa enben lè mesye yo menm yo retounen vin gen ranfò ki bay, enben mesye lanmò san jou avèk Jeff kanaran yo vin jwenn, alò se pa lanmò san jou mesye chen mechan yo e Jeff kanaran vin jwenn ranfò lanmò san jou e mesye Pierre 6 yo vin jwenn de twa ranfò ki soti o nivo de site solèy, donk sa ki vin fè ke enben vin gen anpil melanj nan mesye yo e vin fè gen anpil kout bal ki ap tire nan zòn plèn nan, enben mesye yo ta pral mande an palan de mesye. ki twouve yo o nivo de Kanaran, mesye yo ta pral mande pou enben mesye Pyè Sis yo kite zòn nan pou yo menm yo kapab gen aksè avèk yon seri de enben e pòs peyaj e nan ki twouve yo nan zòn Pyè Sis. Alò n ap raple pou zanmi entènot yo ke nan zòn Pyè Sis PDG oubyen wout 9 oubyen zòn Divivye genyen yon pakèt gwo antrepriz nan zòn sa pami yo genyen Lakouwòn, genyen Barbankou, genyen Kòmilfo, donk gen yon pakèt gwo antrepriz nan zòn sa yo, donk sa vin fè ke mesye yo aktyèlman la, enben aksan ti yo pou yo mennen yon batay kote ke pou yo rekipere zòn sa yo, pou yo kapab touche lajan resèt nan men gwo antrepriz sa yo. Donk jodi a sitiyasyon an te vin pi kritik ke jan li te kòmanse pdg, enben e tout zòn pi es 6 lan se te lafimen ki t ap leve e. De inè di maten rive jiska moman n ap pale a la a, enben se kout bal k ap chante nan zòn sa a, okenn moun pa ka gen aksè e malerezman lapolis pa janm rive pou ta pote popilasyon an sekou e moun yo ki lage de bra balan oblije enben depi lè l fè sizè di maten maten an la, enben moun yo te oblije kouri kite Pyè 6, yo te oblije kouri kite wout 9, kouri kite Divivye pou kapab pran direksyon Kafou Louya, pran direksyon 3 me pou kapab al refije yo. Enben, jan w sot mansyone li nan entwodiksyon an pdg, se moun ki avèk timoun, se ti granmoun ki pa menm ka mache, se sipò y ap ba yo. Gen ti granmoun map gade m wè se fanmi yo kap pote yo, moun ki avèk ti bebe, moun ki pye atè. Donk se vrèman yon sitiyasyon kritik ki ap devlope la nan rantre nò kapital la e ki pa diferan de lè bandi tap pran yon seri de zòn nan sant vil la, pa egzanp zòn Solino nou sonje pdg pandan nou tap fè kapsul jan nou tap rakonte w moun yo tap kouri kite solino ebyen se prèske menm ka de figi an pou sa kap rive o nivo de plèn di kildesak nan moman nap pale a la kote ke sitiyasyon li menm li trè kritik. Donk jan w esplike l la ti John sak gen la se 3 chèf de gang sa yo ki mete ansanm a savwa Jeff kanaran, lanmò sanjou epi chen mechan pou yo kraze pyè 6 an revanj de sa gang pyè 6 yo te fè. Donk se 3 chèf gang sa yo ki deside pou y ap kraze brize nan minit n ap pale la a.
Egzakteman, donk se 3 mesye sa yo ki mete tèt ansanm pou yo kapab mete mesye pyè 6 yo deyò, men mesye pyè 6 yo tou ki pa pou kont yo tou vrèman nan batay la, yo jwenn ranfò ki soti onivo de site solèy sitou mesye ti gabriyèl yo, ki ap pote anpil sipò ansanm avèk Mesye Pierre Silvale tout pandan jounen an, lè nou te o nivo de kafou Douyar, nou te kapab konstate ranfò ki ta pral pote bay Mesye Pierre Silvale, sa vle di sòlda ki t ap sòti Site Solèy, ki t ap travèse kafou Douyar pou pote ranfò o nivo de Pierre 6, donk nou te konstate sa yo e sitiyasyon an ki te vin fè anpil moun rete nan laperèz e t ap kouri kite zòn Pierre 6, zòn Divivye, kafou Douyar etc. Ou kapab al refije yo nivo de twa men. Pandan nap pale la Ti John, pandan nap bay enfòmasyon sa yo, genyen kafou twa men, map gade yon pakèt imaj la, sitou dè imaj nou mete sou ekran pou entènot yo, genyen yon pakèt moun ki yo menm kite laplèn e moun sa yo, yo nan moman yap manifeste mekontantman yo e sitou Tristès ke yo genyen pa rapò avèk gang ki mete yo deyò, moun sa yo kap kriye, rele anmwe, e genyen nan imaj ke nap gade, nou wè genyen yon imaj m tap gade talè a, menm kafou ayopò tou, moun yo ki bloke, kap manifeste pou sitiyasyon sa, kòman sa ye? Wi, depi depi nan maten ke deje depi vè 6 7 è nan lè moun yo tap kite pyès tap kite pyè 6 tap kite zòn laplèn nan pou pran direksyon 3 mè enben te gen anpil jèn gason ki te vrèman fistre m pap menm di jèn gason gen jèn gason jèn fanm tou ki te trè fistre parapò avèk kondisyon ke yap kouri kite lakay yo paske gen moun map konstate pi deje ki kouri, ki pa menm gentan lave zye yo, se kòmsi moun yo pran tan nan dòmi yo pete kouri, donk moun yo ki te trè fristre lè yo rive o nivo de 3 me, e lè yo rive yo estime ke tout bagay a fonksyone, e yo menm yo di tèt yo ke yo pa ka ap kouri pou bandi, epi pandan se tan la 3 me tout bagay a fonksyone, e se la yo ta pral enben pran tout treto machann yo ki o nivo de kafou 3 me, kote ke yo ta pral erije de barikad pou anpeche ke sikilasyon fèt. Yo te mete barikad onivo de rantre Sonapi ki bay sou wout e pou ale vè Kafou Douya a. Yo te mete barikad tou pre e Brana. Yo te mete barikad tou an direksyon de Ayewopò Tousan Louvèti pou te kapab bloke e won pre 3 me an pou anpeche sikilasyon fèt. Malgre entèvansyon plizyè polisye idmo, polisye cimo te fè, men popilasyon te rete e sou brezeng yo, yo te di non, fòk enben genyen Yon entèvansyon de lapolis ki fèt, fòk leta santral li menm kapab al mete mesye yo deyò e pou yo kapab retounen lakay. Moun yo te vrèman krache anpil kòlè pdg, moun yo te di anpil betiz, moun yo vrèman anben pat mete dlo nan bouch yo pou yo te anben fè revandikasyon yo pase. Men pandan moman sa tou pdg ta pral genyen kèk ti derapaj pa egzanp nou konnen alò pandan nan menm imaj ke nou zanmi entènot pral gen pou gade la pdg anben Moun yo kapab konstate te gen yon kòtèj machin kò diplomatik ki ta pral travèse Kafou Dwanmen. Enben, se nan menm moman yo ta pral travèse la epi popilasyon li menm li ta bare wout la, enben yo te fè machin kò diplomatik sa yo vire tèt tounen al pase lòt kote. Donk yo te frape wòch sou yo. e fè yo kase tèt tou nèf. Men ta pral gen yon blende tou, youn nan blende vè nou konn wè ki nan operasyon ba lavi yo ki ta pral vini tou pou travèse wout la. Popilasyon an bloke l e gen menm gen jèn gason ki moute sou do blende sa a kote ke y ap mande pou blende a pran direksyon, enben, Pyè 6 pran direksyon Laplèn pou kapab al ede yo nan sitiyasyon difisil ke yo ye. Enben, ta pral genyen plizyè polisye administratif ki te tou pre a ki ta pral fè feu anlè pou te kapab dispèse foul la ki te sanse anvayi blennde a. Donk sa ki ta pral fè popilasyon vin plis sou kòlè e moun yo ta pral chèche kawoutchou, boule kawoutchou o nivo de zòn 3 me e moun yo ta pral chèche lòt barikad toujou pou kapab bloke sikilasyon an. jiskaske enben popilasyon ta pral fòse enben blende a li menm li fè demi tou piske moun yo menm yo te di pa gen okenn machin li menm ki kapab travèse kafou 3 men toutotan pa genyen yon entèvansyon bò kote lapolis yon entèvansyon bò kote leta leta santral.
Antouka, donk s on sitiyasyon ki kontinye ap deteryore nan minit n ap pale la Ti John, donk se yon enfòmasyon ki te ekstrèmeman enpòtan Poun te pataje avèk entènot yo, gen anpil lòt enfòmasyon la nou pral kite moun yo tande, puiske nou apèn kòmanse avèk emisyon sa ki chaje detay, ki chaje enfòmasyon. Men byen avan Ti John, nou gentan e nap fon ti kite enfòmasyon sa tou piti pou nou balanse nan lòt enfo ke nou genyen, donk rapidman Ti John siw gen yon detay enpòtan kòm enfòmasyon kew kapab pataje avèk entènot yo patajel e tou swit aprè poun kontinye balanse nan detay ke nou genyen.
Ya, lòt detay vrèman ke nou genyen donk se sou kòman sityasyon li menm li ye pou rès kapital la byen si paske se rantre nò a li menm li tèt anba moun ap kouri anba bal donk kòman rès zòn yo ye e fòn diw ke o nivo aprè ou fin kite 3 me Pou pran direksyon kafou ayopò, pase moute Dèlma, tout bagay ap fonksyone nòmalman. Petyonvil, tout bagay ap fonksyone san twòp pwoblèm. Lè w mete tèt ou tou, si w rantre sid kapital la, tout aktivite yo ap fonksyone san twòp pwoblèm. Sof ke zòn sa toujou sou pilotaj otomatik, PDG. Men, sitiyasyon an tou, li toujou rete konplike o nivo de zòn mache Salomon, zòn san bò, san Barinas. Piske la toujou gen afwontman ki konn fèt ant lapolis avèk bandi sitou o nivo de kafou fèy e o nivo de wout dèdal donk kote ke lapolis li menm li avanse e li fè yon avanse sinifikativ. Men fò n di w ban nou kouri fè yon ti parantèz tou piti pdg nan dosye 3 me an kote ke si nou pral mansyone ke si otorite yo pa fè an sòt ke genyen yon sinèji ki degaje bò kote yo pou ede moun yo retounen lakay yo. Donk sitiyasyon kapab vin pi difisil ke sa nou wè moun yo ap viv nan kan deplase yo. Pa bliye ke moun sa yo ki deplase a ki se dè milye moun BDG, donk yo pral kreye plis kan de deplase. Donk e nou konnen kan de deplase sa yo kijan moun yo ap viv. Moun yo ap viv nan move kondisyon, nan malpwòpwete, e anpil ti jèn fi pral oblije lage nan pwostitisyon pou yo kapab manje, anpil ti jèn gason tou pral lage nan move bagay. Donk, li t ap enpòtan pou otorite polisyè yo oubyen otorite santral yo kapab reyaji vit nan kad dosye moun k ap kouri kite Laplèn. Donk, Nou pa vrèman gen lòt enfòmasyon pdg, men n ap toujou rete sou brenzeng nou, kèlkeswa lòt enfòmasyon oubyen kèlkeswa sa ki genyen an tan reyèl sou teren an n ap toujou pote l pou entènot Djakout Nouvèl yo. Tijohn, pandan w ap pale la gen yon enfòmasyon ki viral sou rezo sosyo yo toujou sou asasina ansyen prezidan an, paske nou konnen aktyèlman la genyen yon kandida Yon prezime konplis nan asasina ki vrèman viral ki se Pierre Espérance, depi plizyè jou se koze k ap sikile sou Pierre Espérance nan zafè asasina e misye te menm pase devan jij sou dosye sa, ebyen gen yon zafè ti kat nòt prezidan an te konn pran nòt. Prezidan Jovenel Moise, prezidan an te gon kat pèsonèl ke l te konn pran nòt ki te toujou sou li. Ebyen enfòmasyon sa pran lari ke kat sa nan men Pierre Esperance. Yon kat pèsonèl ke prezidan te genyen l te konn fonksyone. Ebyen Roudy Sanon konfime sou rezo sosyo yo ke kat sa li nan men Pierre Esperance. Men ta sanble Rudy Sanon pa t panse si pawòl sa ta pral genyen tout anplè sa lè l te fin konfime ke kat la li nan men Pierre Espérance tout bon. Ebyen nou pral kite entènot yo tande enfòmasyon sa Ti John paske gen yon tak o tak la ant Rudy Sanon avèk yon lòt jounalis, jounalis sa se kòman l rele ankò Ti John?
Yvne Foster Joseph Yes, Rudy Sanon nan yon gwo konfli avèk Yvener sou bagay ti kat pèsonèl Jovenel sa ki nan men Pierre Esperance. E tou swit aprè li menm Pierre Esperance pral fè yon konferans de près pou l reponn sou dosye ti kat sa. Ebyen s on koze ki melanje ti John. Donk byen rapid m pral kite moun yo tande dosye sa sitou avèk Rudy Sanon k ap pale anpil koze. E tou swit aprè tou yo pral gen posiblite pou yo tande Pierre Esperance, Donk nou chaje detay la Ti John ke entènot yo pral kontinye tande. Donk mwen di w mèsi Ti John, n ap kontinye branche, ou menm ki nan lari a k ap pran imaj, donk nenpòt sa k genyen nou toujou la pou pataje avèk entènot Djakout Nouvèl yo mon frère.
Enben, se t on plezi pdg, nou toujou la, kèlkeswa enfòmasyon ki genyen an n ap toujou prezan, donk kontinye enfòme zanmi entènot yo. Mèsi, mèsi Ti John, e rapidman.